Yo gen pou yo vini fè video funny lakay lan la jodi an. Etan done ke jodi an m pap soti paske jodi an se jou ke m pran repo, jodi an se jou off mwen. Mwen di yo m pa gen pwoblèm, m ap tann yo pou yo vini. Ebyen, pandan y ap vini an tou mwen menm. Map tou profite prank yo paske wè semèn sa m deside kelkeswa aktè, aktris e enfliyansè ki pase ki vini lakay mwen la fòk mwen prank li paske guys m vle travay pou nou m vle travay paj lan m vle pote anpil videyo pou nou ebyen Naya non nou poko ap di fanatik yo sou kisa nou pral prank nou pap di sa exactement nap kite sa kòm sipriz guys nou mèt swiv. pou nou wè sou ki sa ke m pral prank de mesye yo. An atandan ke, e Naya ou konnen, ou pral rele yo nan telefòn. M pap rele yo non, ou mèt rele yo pou ka konnen.
Ok, pi pou pi senp, pou ki sa ke lè yo vin ou konnen se sone y ap sone?
Non, pou ka konnen si yo nan wout ou pa, pou nou ka kòmanse ranje kamera, ou konprann? Talè a, Jase ekri m li di m li nan wout l ap vini wi.
Yo ka zo yo nan wout la pou nenpòt 3 zèd tan ankò. An tou ka, ok. Depi yo sone, non, m pap tann yo sone. M pa ta renmen tann yo sone. Ok, men sa m ap fè. M ap tou mete kamera m a la dispozisyon. Depi yo vini, depi m tande yo sone sèlman, m ap tou prepare m pou m fè prank lan mwen menm. Guys, nou mèt suiv ansanm avèk mwen pou nou wè kòman paske pral gen rèl. Pral gen bagay, m pral met bagay nan men nou fanatik mwen yo.

Depo, m pa kwè. Sa depan, sa depan. Bal fè zye m byen chèch. Fè zye w byen sèch. Mete w byen. Bon, ou se aktris ou ye, ou gen tan konnen ki sa pou fè deja, mwen menm m pa bezwen eksplike w anyen. Ok? M pa bezwen eksplike w anyen. Fè zye w chèch, kriye, rele, epi fè lòbèy. Fè lòbèy. N ap met bagay nan men yo, guys. Bon, nou menm ki potko abone avèm sou you, sou Facebook, sou Instagram, sou TikTok, mwen sou tout aplikasyon sa yo. Pase vizitem sou menm non an, toujou sou menm non an, Vaavactress, V-A-V-A-C-T-R-E-S-S. Epi Naya tou gen chanèl YouTube, epi sou Facebook, Instagram, Facebook mwen, Instagram se Naya, eh, Facebook mwen avèk YouTube mwen se Naya Official. E Facebook mwen se Erncia Official.
Exactement. Pase vizite l, pase bay love lan guys. Se yon bel aktris. Bon, nou kon wèl deja. M pa bezwen yon emot pou di nou son bel aktris nan ya yi. Bal love la. Bal love la li bezwen sa. M espere nou ban m love la. M ap tan nou tout. Nou met suyv guys. M ap kanpe video la. Ou nou ka wè koman prik lan pase. Guys, la a bon wi Naya ba we. Yo pa fwe. Hum? Yo pa fwe. Bon, ti moun, nou met suiv anvem, nou apwe koman sa pral pase. Paske, yo nan out yo di ap vini la. E se syo ke depi yo, Naya, depi ou em kouche.

Kounya Men kounya la koman nap fè choute la. Al pa bal choute bro pa bal. Bal men sele men tifi a non men li pa bat non men.
Sa wap fè la. Oh mwen m pral manyen kòl baz. Sa wap dim la menm. Oh m pral manyen kòl patnè. Virel men.

Ou santi m ta ri pandan m kouche. Mezanmi. Guys. Mwen menm a Naya nou pran nou rèd rèd rèd. Rèd rèd mèt la. Pa bliye ti moun. M te prepare sa pou yo menm yo bat kò yo twò. Sitou pou chachou.
Antouka guys. Ohh pen gon pen la yo m vin la tou grangou gon solèy deyò wa menm ah. Gade yo.
Fò m fè yon sezisman nan bagay yo. Wouyy mes amours jan nou wè a e konsa sa te pase. Mwen di konsa ke m ap pote prank pou nou semèn sa. Donk nou mèt prepare nou m ap plen nou a prank. Chak jou m ap ban nou yon prank diferan. M p ap di nou kiyès m ap prank sèlman. Paske prank moun yo pa fasil. Sak nan galon e ju? E ju wi.
Pran pran ti galon plat la. Pito pase lot la. Ou fin prank nou la e manje vin manje la ka. Ou e kounya, ou e sak pase? M fin prank yo kounya e manje yap manje. Antouka m te byen prank yo. Nou pa mal prank yo. Pa mal montre nou jan ju an fonksyone tande. Se pa sa.
Wi se pa sa yo pap ka bwèl non. Baba. Ouih mezanmi bon bagay mes amours. Tande Bon bagay mes amours se konsa prank nan te pase nou met kontinye abone a chanel la nou menm ki poko abone pase sou youtube pase sou facebook pase sou instagram pase sou tiktok vizitem guys.